Putin dwe abandone oubyen se Zelensky ki dwe abandone? Kiyès kap finalman kite pou lòt? Yon lòt moman nwa pou lame peyi Ikrèn nan ki pèdi lokalite Siversk ki tonbe nan men Larisi selon kòmandan an chèf fòs lame ris lan Valery Gerasimov ki anonse priz vil stratejik sa a e menm anonse nouvèl la avèk Vladimir Putin ki te reyaji selon Ikrèn genyen reyèlman twoup lame Larisi an ki penetre lokalite a. Men lokalite a toujou rete sou kontwòl yo. Men pa bò kote Larisi, rejyon Slyvsk ki anndan Donetsk, dezòmè li nan men yo. Yon lòt bò genyen atak ki konsène bato komèsyal yo ki tounen yon veritab gachi, pou mwen menm se yon veritab aksyon fou tou 2 pati yo ap fè nan moman ke n ap pale la. Genyen Larisi ki lanse atak sou pò Odesa a. Genyen atak m kapab di sou tout rejyon an paske genyen enstalasyon batiman ki touche ki deyò pò a. Jan ke w kapab asiste an imaj, genyen yon bato 5 Roro, aparamman selon enfòmasyon ki pataje sou plizyè medya li se pou yon konpanyi Turk ki ta va touche, ki andomaje nan kad atak. Lame peyi la Rusi an nan dènye jou sa yo tou genyen peyi Ikrèn pa bò kote pa l se yon mòn pa do l ap fè la Rusi monte bon mòn pa do a yo atake tout venn sansib la Rusi. Ikrèn pa bò kote pa l sèvis ransènyeman li a revandike yon atak sou yon petwolye la Rusi anndan lamè Kaspyèn nan pa bò kote 2 kan yo nou kapab wè sektè enèjetik lan se prensipal sib 2 pati yo ki vrèman preokipe, Ikrèn yon bò ap chache afebli youn nan sektè kle ki bay anpil lajan avèk Larisi ki se pati petwòl la. An total soti mwa Out pou rive mwa Novanb, se anviwon 77 depo rafinri e petwolye Ris ke Ikrèn ta va atake. Ikrèn nan dènye jou sa yo vrèman aksantye sou pati sa, men sou tèren an yo pa vrèman pote rezilta medam mesye nou kapab di yo ap chache afebli ekonomi Larisi an nan yon lòt pati men Larisi pa bò kote l ki replike nan Odesa li montre yon frajilite sitiyasyon an paske nan moman ke nap pale la genyen Vladimir Poutine ki pa nan peyi Larisi selon Selon videyo ki pataje pa Kremlen an, nou kapab asiste nan videyo sa Vladimir Putin ki rive nan Ashgaba, Ashgaba se nan peyi Turkmenistan, pou kapab patisipe nan yon fowòm entènasyonal sou lapè e netralite nan rejyon an, yon ajanda nou kapab di ki ap chaje avèk lidè peyi kòm la Turki, Iran e Pakistan. Imajine Recep Tayyip Erdogan ki sou menm tab avèk Putin, ki chita avèk Putin e ki ap aprann nouvèl yon atak la Risi andomaje byen yon konpanyi lakay li. Msye sèten se yon moman kritik e n kapab wè nan ki nivo sitiyasyon an li frajilize. E msye sèten atak sa tou l kapab genyen yon presyon politik dèyè l pou montre si tout fwa pa gen presyon ki fèt pou kalme sitiyasyon nan Lamè Nwa, se prèske tout moun ki pap kapab benefisye de aksè nan Lamè Nwa. Swa nou fè presyon sou Ikrèn pou ke l kapab sispann avèk atak yo, swa pèsonn moun pa gen aksè pou itilize Lamè Nwa. M swe sèten, se yon zòn ekonomik li ye, dwe gen yon solisyon ki vini rapid. Genyen kèlke jou depi Vladimir Putin te menm anonse yo anvizaje pou kapab koupe Ikrèn de Lamè Nwa si atak sa yo pa sispann e nou wè trè klè ke yo pa sispann. Eske se pral youn nan objektif ke Larisi pral genyen paske se yon batay kap mande anpil resous, li pral mande pou kapab travèse Denyèp la, li pral mande pou kapab anvayi pò Odesa, li pral mande pou kapab fè yon entèvansyon ki riske e mande anpil resous tou. Medam mesye, se pa yon batay ki ap fasil, malgre Putin te fè konnen yo anvizaje, bon anvizaje pa vle di se sa ke ya fè, men kan menm nou kapab kesyone eske li vo la pèn pou gaspiye kantite resous sa yo nan yon batay kote ki kapab Chanje prèske tout efò diplomatik ki ap fèt la tou, medam mesye. Se yon sitiyasyon ki vrèman konplike avan nou kontinye map raple ou sou zen imigran si ou deja kite yon like mèsi si ou poko map envite ou fè sa pou kapab ankouraje travay nou an pa ezite di nou sa ou panse nan espas komantè a se vrèman enpòtan toujou sa ki konsène petròl genyen prezidan venezuelyen an Nicolas Madullo ki reyaji aprè etazini

Kontra todo el Caribe.
Prezidan Venezuelyen an Nicolas Madullo li fè Yon denons nou kapab wè trè klè pou kapab kalifye aksyon sa jan ke l dwe kalifye a kòm yon vòl e denonse tou Etazini ki pran manbre ekipaj sa yo ansanm avèk bato a E nou kapab di, medam mesye, se trè konplike, trè trè trè trè konplike. Se trezò Etazini an ki te sanksyone bato a pou lyen li avèk peyi Iran transpòte petwòl, selon yo menm ki ilegal e ta va genyen lyen avèk lòt antite nan Mwayen Oryan. Medam mesye se yon sitiyasyon ke Venezuela pa kapab dijere pou gade ke pwòp Etazini enpoze sanksyon l epi pwòp Etazini ankò sezi aparèy la se se konplike se konplike vrèman vrèman konplike. Ikrèn avèk la Risi Vladimir Putin Zelensky kiyès ki ap kite pou youn lòt nan yon atmosfè kote dyalòg pou lapè yo kontinye ap fè chimen yo, genyen Volodymyr Zelensky ki admèt, bon, gen anpil medya ki pale pou premye fwa, se pa premye fwa Zelensky fè pwopozisyon sa, pou kapab asepte òganize yon referandòm pou kapab kite tèritwa pou Larisi nan kad plan pè. ke yo menm yo pwopoze e voye bay Washington, ki genyen anviwon 20 pwen, nan yon atmosfè kote Donald Trump montre li vrèman an kolè kont Volodymyr Zelensky, mwen si e sèten se yon strateji Zelensky ap anplwaye pou kapab apeze enpe Donald Trump, paske kanmenm li montre ke li vle kite yon pòt. Piske konstitisyon Ikrèn nan pa otorize bay tè peyi a, Zelensky pa kapab reyèlman kite tè peyi a bay Larisi. Konsa si pèp la yo menm yo deside se yo menm ki mèt tè a, di y ap kite l pou Larisi nan kad yon referandòm, ebyen nan ka sa yo kapab asepte gen yon seri pozisyon y ap kite pou Larisi. Men kounya kesyon an, èske. Eske yon pèp pral reyèlman asepte pou kapab bay tè l avèk yon lòt peyi? Medam, mesye, se enpe konplike. E m si e sèten Donald Trump konprann trè byen strateji Zelensky a se pou ke l kapab ganye di tan epi jistifye difikilte ke li menm li genyen pou kapab deside nan pati sa. M pa kwè ditou yon referandòm pral soti an favè Larisi. Humm sa m pa kwè l ditou m pa kwè l ditou e m si e sèten pwopozisyon Zelensky a li parèt fè sans men nou tout nou deja konnen deja rezilta m si e sèten plan pè a toujou rete vrèman konplike nan ka sa se swa Zelensky asepte pran desizyon an oubyen se Larisi ki abandone Ikrèn èske Larisi pral abandone Ikrèn se youn nan posibilite ki genyen men. Se enpe konplike nan nivo ke gè a rive la li pap yon bagay fasil si pou la Risi se li menm ki ta va libere tèritwa yo fòk Zelensky ta bay anpil lòt garanti m si e sèten ki reyèlman ta dwe respekte eske garanti sa yo pral respekte tankou netralite Ikrèn jan sa te egzije, se enpe konplike, paske nap pale kanmenm de yon peyi souveren, li genyen dwa pou l pran mezi pou pwoteje pwòp tèt li, pa rantre nan otan, pa rantre nan Inyon Ewopeyèn. M panse medam mesye la nou nan yon veritab dilèm, vrè kesyon se kiyès ki reyèlman ap kite pou youn lòt, men ta sanble youn poko vle kite pou lòt, E Donald Trump li menm li kòmanse fatige, li kòmanse bouke, li menm menase pou kapab retire pye li e kite yo degaje yo pou kont yo. Pa bò kote pa nou, nou ap kenbe w enfòme, rete konekte, n ap retabli konsa pou yon lòt soti.